Da rankontre a on kwen non de Rachel pou m ta bat ou nan po vant ou pouf ou a, pou m ta bat ou bò kwen koko ou ak ti janm piti ou la. Lè w rive, ou kwè yo di, yo di, se glann ou gen nan koko w, lè w rive pou yo ta fann do koko w, pase m ta bat ou sou do koko w, m ta bat ou bò figi, bò kou, m ta bat ou bò vant ou, bò flank.
Byenveni sou chanèl YouTube Sante pou tout moun, nap di yon gran mèsi a ou menm ki pran tan w pou gade videyo sa, e siw poko fè pati de fanmi an, n envite w abone avèk chanèl lan, like videyo sa, pataje l, epi sitou pa bliye aktive klòch notifikasyon an pou w kapab jwenn tout videyo nap lage. Mwen wè gen anpil ti sousou ki di konsa ke oh m pa konn wè Blondedy pran pou ou, avan ou pat wè Blondedy te poste biznis mwen? Li bel jan vin pran pou mwen? E fanmi m li ye. M gen dwa ap devore depi m rantre nan goumen pou li. Lè sa apèl leson, pa vle sa? Lage l sou entènèt la ba nou manje l. Ban boul nan gyèt manman nou. Ba nou manje l. M te pale l pou djòl santi sa k rele Ratchèl la. Bègòm Ratchèl. Chenpanze sa a, kote l wontize. Depi w wè, depi w wè. Mwen malpwòpte djòl santi sak rele Rachelle vye bagay foko fokap sa m wè w monte wap pale kaka pa gen anyen w di de mwen ki verite m wè m tout sa m di se ou se verite yo jan m wè m ka moun al manje w son moun ki gen pwoblèm kiyè e se pa kounye wap mache anba peristil ka moun non depi lè w te Ayiti yo te konn itilize w pou yo fè espedisyon e m sonje manbo similò m te di blondedy sa Rachelle kap detwi w. Sim manti, m manti aprè tout sa kap pase yo. E banm diw Babie e gen lòt moun kap soti anba pye bon Blondedy sa. Ou konnen timoun! Mwen se moun Miami m ye. Tout moun konn Carol. Anpil moun Miami konn Carol. M gen anpil zanmi Miami. Pa gon moun ki anba pye Blondedy ki renmenl. Pa gen yon moun ki anba pye Blondedy ki renmen l. M ta swete lè w ap rantre moun lakay ou pou pwoteje pitit ou yo sèlman. Wè gen Christina Felix? Christina Felix. M ap mande yon sèl sèvis vide sur les lieux. Ou pale Blondedy mal twòp. M pa vle w la. E sesi di, m gen pou m fè Blondedy make sure she tal pale a moun nan net, video e e tout bagay everything. Nou ipokrit anpil. Se youn nan rezo k fè ke mwen pa renmen zanmi. Paske nou ipokrit. M pa yon moun ki gen kè di. Men next moun kap soti anba e e Christina ou gen pou soti anba bot Blondedy tou dousman. Ou pale fi a mal amerement. Nou ipokrit anpil. Bondye a ginen yo retire Rachel yo rete pou yo retire Christina pandan Rachel ap di ke se li menm ki konn gen kòb poul kwit manje ba Blondedy manje a pandan se tan m poko janm wè Blondedy al nan oken festen Rachel ap fè. Mwen Rachel al nan fesen nan maryaj vendredi lal nan fesen lap bay andeyò manje fesen tout kote everything men m poko janm wè kote Rachel gen lwa nan tèt li poul ba blondedy la men selon menm avèk blondedy kiyès ki pi chenpanze Rachel m wè wap pache mache pale di yon pakèt bagay ki pa Nan gran peyi Amerika sa ki gen 52 drapo ladanl lan 52 etwal nan yon drapo mwen gen paspò a nan menm am ma own boss epim pòv si mwen pòv Rachel mpral travay dabò mpa renmen al kay moun kote kounye an la men travay ap relem mwen mtoujou ap aplike travay e jan ou wèm ye la mgen travay. Ou panse ke m pa t ap gon pè dinyem dyòb, lè biznis lan frèt nan men m m al fè 3 jou m al dòmi kon moun? M al dòmi nan konpayi, yo peye m 25 dola, m vire bounda m al lakay mwen. Nou janm konn wè m nan chenpanze. Dayè, e sa k fè youn nan rezon fè m pa byen avè nou, paske nou tout ki vin sou Facebook la la, nou kite pwoblèm nou anba zorye nou, depi n pran tèt Facebook la nou milyonè. Nou fèk sot ap kriye la, nou sot achte pou ann bagne diri a. Nou fèk sot rive nan makèt la, nan pa fouti achte pye poul la, son plat o jezi, n pran on ti kou poul. Men depi nou monte la, n te gen zwa a pan kap kwit lakay nou. Lavi pam avèk lavi pa nou trè diferan de youn ak lòt. Si m ta gen yon sèl pitit menm inivèsite l fin peye pou m t ap rete pou m t ap pòv douzèn dra 120 dola cheri pou Rachel sa m di ka di m pòv pòv pandansetan moun ki pi malerèz sou facebook la e Rachel Rachel pa gen kay Rachel pa gen menm yon bon machin l ap woule Rachel pa menm gen yon bèl rad pou l met sou li menm lè l a cho rad li fè l pa sanble anyen. Menm lè Rachel met yon rad sou li, jan fòm kò l fèt la, do l pran rad la, l vide l pa devan. A vle di menm bote rad la ou pa wè. So mwen menm ki son fanm ki byen kanpe, menm lè m al nan Dallas Store m met yon pantalon sou mwen, epi gran nèg la di je suis e devan w pou m vi, pou m pa ti kaka. Ala ti fatra santi sou moun se Rachel. Ala ti komedi sou moun. Ou pa konnen Rachel, w ap pale de biznis man, gen moun ki pa ka achte yon kè zra pou yo revann. Èske w ka achte 5 kè zra pou revann Rachel? 6 pyès li genyen 12 la pou 120 dola nou lage jodi a pou jodi a pou rive e jedi. Fede ap pale tankou gen moun ki ka ap pèw pèw pou kisa pè Rachel pou kisa sa w konn de mwen pou di w ou rekonèt mwen. Ou di ke pa gen moun ki malerèz pase m. Je m'accepte. Si m pa t malerèz m pa t ap vin vann la sou rezo sosyo. M t ap pran 2 pye m mwen mete anlè. Blonde di a Florence ap fon gè pou krèm yo. Fanatik ki renmen krèm Florence vide sou li pa Blondedy vide sou li. Mwen pa gen nul dwa pou kanpe pou ap desann biznis Mlondedy, pou ap di po pete, pou ap di sesi, pou ap di bò lòt bò, po filange, kòman w santi w pou valè lajan krèm po pete sa w manje? Blondedy k ap rann nou sèvis sa wi, lè nou sot lakay li nou rantre l pa ba nou manje kaka nan diri. Ala depi Blondedy w ta tande l ap fè yon bagay la l ta rele w ou ta prale, ti visye, sannen. Ti kokorat, ti grapya, Rachel Samedi, souflàn, tchiu, manman chyen. Si Mlande di se te moun ki tap fè kaka al chèch mete nan asyèt ba nou manje gen anpil nan nou menm ki tap manje kaka avèm pou n te fè sa m tap fè nou bouke manje kaka m m tap brase dlo a nan bouch mwen m tap krache ladan m fè nou wè bann sanwont bann chyen ret lakay nou e sa m di nou ret lakay nou kounya Blondedy pa bezwen vizit ankò li gen 3 pitit li gen mari l gen manman Blonde di gen fanmi mare ret lakay nou m di nou ret lakay nou blonde di pa bezwen bwe Christina wi ma che. Tande kraze m. M pap di anyen anko. Si blondedy wem kanpe la mwen di si blondedy vle kite Christina anpwazone l kounya se lik konnen. Wa chita nan studio al pale l mal mechan. Sonje bato a, bato ki te tou dan blan an? Lè w te di ale l pa mennen w. Epi w al chita nan studio. Epi w te fin evite maryaj ou pou w t al fè. Se te nan bakyad la w ta pral fè maryaj ou. M te konn sa? Epi kounye a la walou rete ou anile maryaj la fèy vre m ta pral fè la griyen dan sou mwen pandan l gen menn chenn nan epi nou te di son grape a li ye kounye a la mwen menm kounye a m ta pral fè maryaj la dèyè lakay li a ou anile maryaj la lè y al nan bato a tou de blan lè yo retounen blodedy al fè fèt la lakay li fèt la te tou de blan pa ret tou de wouj nan gyèt manman w christina ret lakay ou blondedy ret lakay frè christina ret lakay li bann ipokrit bann manjèd kaka. E kaka nou konn manje k fè n al ka. Bon mwen pou sa mwen m di nou pou sa mwen m di nou pou ka blondedy a mwen al ka blondedy men nou chyen ret lakay nou konbyen fwa pou m di nou sa ret lakay nou bon e mwen k te ou pa wè mwen k sanble avè l e mwen k te ka al lakay li se mwen k te ka al nan kwizin li mwen rete jis miami. Bon mwen menm mwen pa al lakay blondedy m pa konn poukisa Christina nan sal non ap fè bagay bon mwen mwen bon m ta renmen al Miami m ta jwenn Christina lakay blondedy m tap resi wè yon bagay ki tap fèt sou m tap tèlman bat ou sou rezo sosyo sa roch m tap bat lè e pou nou aprann ret lè nou byen ak yon moun pou nou respekte lè nou byen ak yon moun bann kokorat. Ou di Blondedy ap pran chans ou Christina Sa pou fè Blondedy di ap fè pran pran chans ou Sa ki ta pou sa Blondedy fè chans ou Ou fèt depi sou Kamèn Kristof Fèt depi an 1952 devan Blondedy son timoun li ye epi Blondedy ap pran chans ou E se Blondedy fè w pa ka pwospere Tann dat ou nan Miami w pat gen menche de Blondedy fè w pa gen l Christina Men nou wè wè timoun ou wè rezon k fè m pa gen zanmi jenn fanm nan jenn fanm nan ap abiye pou l al lakay ou avan l abiye l pral manje lakay ou l pral riye epi l gentan pase yon kote l pale w mal ret lakay nou oh oh men ret lakay nou. Angy gen biznis, Mika gen biznis, Blondedy gen biznis, Adèle gen biznis, e e e e Florence gen biznis, Gaëlle gen biznis, Shell Creole gen biznis, ou se sèl ou menm nan tout aktif fez atis Facebook ki aktif yo. Yo pale w de atis ki aktiv yo. Sèl Rachelle ki pa posede anyen sou Facebook. Sa w ap vann, sa w moute la vin fè. Depi w jèn timoun ou konsa. Ap mache nan bra peristil. Mache anba perisil ka moun mache fè vodou, al danse, yo toujou tap itilize w lè w te anba perisil fò al jete manje nan kafou. Kisa w vo sou Facebook la? Kisa w ye sou Facebook la? Pa anyen, ou pap janm anyen. Ti kokorat ou ye Rachel, ou pap janm anyen ti pòv. Men tonè kraze m ta rankontre w nan kwen a nou 2, m tap fè souflèt pou w. Aah! Da rankontre a on kwen nou de Rachel pou m ta bat ou nan po vant ou pouf ou a, pou m ta bat ou bò kwen koko w ak ti janm piti w la. Lè w rive, ou kwè yo di, yo di, se glann ou gen nan koko w, lè w rive pou yo ta fann do koko w, pase m ta bat ou sou do koko w, m ta bat ou bò figi, bò kou, m ta bat ou bò vant ou, bò flank.